Gad kòman yon jenn gason rantre sou yon jenn fanm la bat li nan peyi epi se nan peyi sa nou bezwen moun ale a e kwè lanmò sanjou di bagay sa yo pa fini ankò sa lanmò sanjou ap di nan bagay sa. Gad koman l mawon tifi la ap bat yon timoun ap bat yon jenn fanm se sak pou rive nou nou pap travay nou twouve nou bèl se mete tatou nou antre nan konpetisyon avèk pwòp tèt nou nap ranmase ti vòlè se sak pou rive nou si w tap travay Menm lè w pa t al fè ti machann sirèt, ou pa t al bagay, men atlis ou se yon bèl jenn fanm. Si w te chèche yon chodyè lakay ou, ou t ap kwit manje pou vann ou, bandi pa ta ka bat ou konsa. Travay se libète l ye cheri. Travay se pi gwo libète l te ka ye. M ka konprann dèfwa gen kèk ti komès lè w se yon bèl jenn fanm, ou pa kab fè l. Men dèfwa pito kòmanse piti, wa vin grandi.
Atye chak Anel mwen menm map diw sa kòmanse sou mwen fini sou yon lòt pa gen moun ki zanmiw mwen menm pèsonèlman m pa zanmiw kòmanse sou mwen fini sou yon lòt pa gen moun ki zanmiw sou rezo sosyo menm lè ou wè moun nan te vin kanpe la lap vin pran pòz li oh atye chanèl sesi atye chanèl sela manti pa gen youn ki zanmiw rezo sosyo a la ou pou kont ou pa gen moun k avew e pap janm gen moun k avew. Si w panse ke ayisyen sou rezo sosyo la pral kanpe avè w, ou kaka. Menm lè moun nan te monte tiktok la, oh map voye 10 mil, map voye 30 mil, manti. Paske moun ka vòlè lap fè an silans li pap janm fèl piblik. Moun ka vè w lan, moun ka vè w lan wi, lap fèl an silans. Tout sa lap fè pou ou se an silans lap fèl, li pap janm fèl piblik. Ou wè tout sa yon moun ap fè pou ou, Ki swadizan di byen, li fèl piblik, li pa avèw, manti, on lumière ke lap chèche. Mwen menm la kan pa avèw la pitit, on lumière map chèche. Pa gen on lumière map chèche, tout moun son lumière map chèche. Pa gen on moun kavèw cheri. Pa gen on moun, pa gen on moun kavèw. Batay sa wap mennen an la se ou kap mennenl pou kont ou pa gen moun kap mennenl avèw. Menm lè w wè mwen menm mwen kanpe la, map defann nou, map sesi, map sela, map mwen konn mwen mwen map konn enfòmasyon yo de la de de font an konb. Lè yon moun ap bay manti pou m ka vin demanti, map fè map m jis kanpe nan yon bò kote ke you know, si pat si pat gen limyè ladann tou m pa tap kanpe. Si pat gen limyè ladann, si m pat si m pat konnen m tap jwenn yon de twa grenn followers ladann m patap kanpe. Mwen jis konnen ke w gen rezon w, epa mwen jis konnen ke ou son ou son viktim nan sa kap fèt la. Mwen jis wè ke ou son moun ou son moun ou son moun ou pa vrèman konn anyen vrèman vre ok. Epi m di yon wap kòm bagay la son zen son zen rezo l ye pitit gon ti limyè ladann kòm se kòm se bò sa k pi fèb mwen kanpe la. Men pandan m kanpe la tou pa panse ke mwen menm m pral chanje bò. M pap janm chanje bò men pa m pa avew. Rezon k fè m pa avew paske douleur yo m pap janm konnen l. Paske m pap konn m pa konn pouse pitit. M pa konn pouse pitit, m pa konn fè timoun. E pa m avew a tout kè m. Men m pa avew. Ou te vle m vin kanpe la pou m ap vin di Oh manmi sky m deyò mwen te si. Lè l te nan prizon m te la? Non m pat la. M pap fè lekòl la. Nou pa wè la make enstitisyon miks ta ti kiki. Eske lè Atchie te nan prizon m te la? Nou menm nou renmen lè moun nan viv an ipokrizi avèk nou, nou renmen lè moun nan viv nan mansonj avèk nou menm. Se sa wi nou renmen. Men lè moun nan kanpe dirèk, moun nan di nou sa l ap di nou an nan boul figi nou, nou fache, nou gen pwoblèm. Wi Bondye! M pral gen kòb. M pral gen kòb. Talè wi li vole. On um bagay sak renmen poze sou bagay dous yo wi. Kòman li rele ankò? Myèl. On myèl wi la wi l te ye. M wè bagay la bouje lè m vire tèt mwen m gade m wè se myèl la pitit. M sezi. M pral gen kòb wi. Humm m santi lavi m pral chanje.

Nou renmen lè moun nan ap viv an ipokrizi avèk nou. Nou renmen lè moun nan vin monte la pou m ap vin di atchye m avè l, atchye m kanpe rèd dèyè l. Non! Paske lè l te nan prizon evan mwen ki te la, m pa t nan prizon avèk li menm. Lè l t ap manje mayi moulen an, m pa t nan prizon avèk li lè m t ap manje mayi moulen an. M pa t nan prizon avèk li menm. Men wè map di atye sa pa gen moun ka fèl pa gen okenn moun sou tiktok la ka fèl paske tout moun ki avèl tout moun sa yo k avèl la li konnen yo el wè yo tou tout moun sa yo kap fon bagay pou li ki fèl ak gade ki fèl ki kanpe dèyè sal fè an li wè yo yo pap fèl piblik pa gen okenn nasyon sou latè beni kap fon bagay kap fè byen pou yon moun poul kanpe an piblik pou lap fè byen pou moun nan vre a tout Pou lap fè byen pou moun nan tout kèl vrèman vre pou se an piblik poul fèl manti depi se moun depi ou tande moun nan di w map fè byen pou ou se piblik li vle fè byen an pou ou moun sa pap fèl a tout kèw son bagay ke lap chèche son limyè Syèl wè nan ou menm e ke limyè sa k nan ou an l vle pataje l avèk ou menm. Mèsi ti gason mwen tchapa lan mèsi anpil mèsi anpil. Se limyè k lakay ou an li vle pran limyè li vle pran ti kal nan limyè an lo li fè l piblik jis pou l ka pran ti kal nan limyè lan. Sè yon bay moun ki yo pou nou la a. Nou rayi fi an, nou rayi fi an, admèt nou rayi fi an. Se pa vin pran pòz nap bay mesye a rezon non. Nou tout rayi mesye a. Pa gen nou ki renmen mesye an vre. Map pale de medam yo. Medam yo nou menm fanm, pa gen nou youn ki renmen mesye an vrèman vre. Men nou oblije bay mesye an rezon paske nou rayi fi an. E poukisa nou rayi fi an, nou rayi fi an jis paske l gen stil pase nou menm, jis paske li bèl pase w, jis paske l konn mache pase w, jis paske l konn abiye pase w, jis paske li gen atitid pase w. Men chere e pa li menm ki fò lèd, e pa li k fò lèd. Mouvman manman pitit. Ou gon bagay ki dèyè. Ou gon bagay ki dèyè wap fè. Banm reponn ou kòman pale avèm. Poum kòmanse, ou di konsa pitit ou ap okipe e papa pitit ou ap nan vi ap nan vi pitit ou. Ou konn sa fè ou toujou la tankou yanyanyan paske ou pa leve a papa. Ou pa yon moun ki leve a papa e sa fè lè ou resi jwenn ou fè yon pitit ou vle pou papa pitit la la m dakò. M dakò. Pa gen moun kap fè yon pitit avèk yon nèg poul pa ladann. E le jou m ta kanpe poum ta di pou misye pa ta nan vi pitit ou. Fò lwa ta tou boulem. Paske m grandi a papa m. M son moun se papa m ki leve m. Ok. Manman m fin fè m. Nan menm moman l pran bato pou l vin isi. Pou enfòmasyon w. Ou konn kiyès ki leve m? Papa m. Papa m pran m depi lè m gen 5 an. Papa m ki leve m. Tout kout pen sa w wè moun ap fè a, papa m te konn fè tout. Paske papa m te leve mwen menm avèk sè m nan. M pa p janm kanpe pou m di pou papa pitit ou pa ta nan vi pitit ou. Ditou pa. Menm ou fwa nan vi m. Sofke pafwa lè w se manman pitit fò w konn limit ou. Fò w konn ki sa k limit ou kou ki sa k pa limit ou. E jounen jodi a, e kounye a m toujou di m panse lè bagay.